Se toujou yon plèzi chak fwa m gen chans pou m rantre lakay ou. Mwen vle di mèsi a tout zanmi, fanatik ak fanmi kèlkeswa kote w ap koute n. Byenveni sou Haitian Public Media e bon weekend. Ban m ankouraje ou pou subscribe, renmen videyo sa, fè kòmantè, pataje l ak tout moun ke ou konnen. Depi ke w panse y ap benefisye. Finalman, Kou Siprèm gen kouraj pou l di non a Prezidan Donald Trump, pou l deklare finalman ke malgre tout avantaj ke n ba ou, men sa a li twòp. Ou pa genyen pouvwa, anba konstitisyon peyi Dèzetazini, pou w inilateralman mete taks sou pèp ameriken an. Finalman, Kou Siprèm pale. Pandan ke n ap pale la, genyen 194,8 bilyon dola ke Prezidan Trump ranmase sou tarif. 20 bilyon nan janvye 2026. E kòm nou deja konnen, se pèp ameriken an ki peye tarif sa. Se pa peyi etranje, men se pèp ameriken ki peye tarif la. Sa vle di tarif sa se yon taks ogmantasyon sou pèp ameriken an. Mwen eksplike bagay sa souvan, mwen kwè ke nou konprann li. Men, pou yon rezon oubyen pou yon lòt rezon, anpil moun k ap swiv Prezidan Trump panse ke se etranje ki peye kòb sa. Se nan men etranje ke l soti. Malerezman se pa sa ke l ye. Kòb sa, se nan men pèp ameriken an menm ke l soti. E yè finalman, Kou Siprèm deklare non. Ou pa kapab kontinye mete tarif sou mond lan. E avèk desizyon yo, yo kraze bagay sa a ki te rasin, fondasyon plan ekonomik Prezidan Trump. Ankò, sa a se te fondasyon plan ekonomik Prezidan Trump. Li pa gen lòt plan. Plan li, se ranmase kòb nan men pèp ameriken an e konvenk pèp ameriken an ke kòb sa ke n ap ranmase a, se pa nan men ou ke nou pran l. Malgre nou fè ou peye l. Lè w al nan mache, ou peye l. Bagay vin pi chè. Men mwen garanti ou, selon Trump, sa li pa yon taks. Kòb sa, se peyi etranje kap peye l. E medam e mesye, avèk desizyon sa, kou siprèm pran pouvwa ke lalwa te bay a kongrè, ke kongrè deside pou l fè Trump kado l, e kou siprèm mete l back nan men kongrè. Konnya la se kongrè ki pral deside pou l konnen eske l pral kenbe pouvwa l, oubyen l pral retounen l bay Donald Trump. Medam e mesye desizyon sa a se yon desizyon enpòtan paske konnya la a konplikasyon yo kòmanse. Kisa k pral rive? Eske Prezidan Trump pral retounen 194 bilyon dola ke l deja pran nan men pèp ameriken an? E si l ta retounen l, eske biznis sa yo, yo pral retounen lajan ke yo chaje pèp ameriken nan ogmantasyon de pri? E apre sa? Eske biznis sa yo osi pwal dakò pou yo desann pri ki yo deja monte sou pèp la? Medam e mesye, me kòman desizyon an te pran. Nou konnen Kou Siprèm dè Etazini genyen 9 manb. Pami 9 manm sa yo, gen 6 nan yo ki se konsèvativ repibliken, avèk 3 nan yo ki se liberal. 3 dam an dènye pozisyon yo, Se yo menm ki liberal. Pami lè jij konsèvativ, gen 3 nan yo, se Trump ki te mete yo sou pouvwa. Ou genyen Gorsuch ki an premye pozisyon anlè a, akote l ou genyen Amy Barrett. Anba Amy, Sa se Kavenar. Twa jij sa yo, se jij ke Trump te apwente nan pouvwa kote ke yo ye a. E nan tèt Trump, paske l te mete yo sou pouvwa, yo toujou dwe vote pou li. Se konsa ke l wè l. Se jij pa l ke yo ye. Apre sa, anba Gorsuch, nou genyen Alito, e anba nou genyen Clarens Thomas. Alito avèk Thomas, jij sa yo, se 2 jij yo rele ki pi konsèvativ nan Kou Siprèm. Li trè ra pou jij sa yo ta vote pou yon bagay liberal. Trè ra. Finalman nou genyen John Rabeth ki anba Kavanaugh akote Clarens Thomas. Li menm se chèf jistis la ke li ye. Pafwa li vote avèk lè demokrat, men pou yon majorite dè tan, li se yon konsèvativ, li vote pou dè choz konsèvativ. Donk, genyen 6 jij konsèvativ, avèk 3 liberal. Men yè nou genyen 2 jij konsèvativ ki deside pou yo avanse pou yal vote avèk lè demokrat pou kapab bloke desizyon sa a pou ke Trump pa kapab gen pouvwa pou l mete tarif sou mond lan. E 6 jij sa yo, ou kapab wè yo, se chèf jistis John Roberts, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett, jij Sonia Sotomayor, Elena Kagan avèk Ketanji Brown Jackson. Donk ou kapab wè gen 3 jij ki kite konsèvativ la pou al jwenn avèk lè liberal pou vote kont Prezidan Trump. E sa yo ki te vote pou Prezidan Trump se Jistis Clarence Thomas, Samuel Alito avèk Brett Kavanaugh. 3 jij sa yo, se yo menm ki sipòte Prezidan Trump ki deklare yo tap bay Trump pouvwa pou l kontinye avèk tarif la. Men gen 6 nan yo menm ki di non, yo pa dakò e pami yo 2 jij ke Trump li menm li te mete sou pouvwa. Se Neil Gorsuch avèk Amy Coney Barrett. Medam e mesye apre desizyon sa, m pa bezwen di w, se lafimen ki t ap soti nan zòrèy Prezidan Trump. E lè m di w sa, se bagay serye. Prezidan te fache. Lè jounalis ki t ap pale te poze Prezidan Trump kesyon, mande l kisa l panse

se jij Gorsuch avèk Amy Barrett ki vote kont li, èske l sipriz pou jan ke moun sa yo deside, konsidere se li menm ki te mete l sou pouvwa? Ann tande kisa Trump te reponn alega de jij sa yo. I think it's an embarrassment to their families, you wanna know the truth, the two of them.
Mwen panse se yon anbarasman ke li ye pou fanmiy yo. Tou lè 2, lap pale de jij sa yo ki vote kont li. Se yon anbarasman le fè ke yo deside pou yo vote kont li. Paske daprè li menm jij sa yo, yo ta dwe vote pou li. Men 2 jij sa yo deside yo vote avèk lè demokrat. bagay sa bay misye pwoblèm. Medam e mesye tout lajounen yè Trump te kontinye ap joure, ap plenyen pou desizyon sa. Men m pwal esplike nou medam e mesye ke desizyon sa se yon favè ke m santi kou siprèm fè Trump. Men malerezman li pa konprann paske dapre li menm pa gen moun ki dwe di l non. Fò m fè n konnen medam e mesye, Brett Kavanaugh, Alito avèk Clarence Thomas te ekri yon dokiman pou montre poukisa yo menm yo pa dakò avèk lòt 6 jij yo. E nan sa ke yo te ekri a, yo montre ki lòt fason Trump kapab kontinye mete tarif sou peyi a. Nou pral pale de bagay sa a. Men, men sa ke m vle fè w konprann, Desizyon ke jij sa yo pran pou yo elimine tarif la pou Trump, selon mwen menm, se yon favè ke yo fè prezidan an. Men gen lè l pa konnen ki jan pou l pran avantaj la. Bon, m repete l ankò, desizyon ke jij sa yo pran pou yo elimine tarif ke Trump te mete nan mond lan, selon mwen menm, se yon favè ke yo fè a prezidan an, men malerezman, li pa konnen ki jan pou l itilize l. M pral montre nou. Medam e mesye lè 6 jij ki te vote kont tarif prezidan Trump lan te pibliye yon dokiman pou yo montre poukisa ke yo pran desizyon ke yo pran an. Men sa ke l di, li deklare ke prezidan Trump dwe pwente sou otorizasyon klè nan men kongrè pou nenpòt aksyon majè ke l pral pran sou ekonomi an. Sa vle di, Prezidan an pa ka senpleman deside gen yon emèjennsi pou l deside yon seri de bagay majè nan ekonomi peyi a. Li dwe dabò jwenn yon direksyon, yon otorizasyon klè ki soti nan men Kongrè. Sa vle di, se Kongrè ki gen pouvwa pou ta pran jan de desizyon sa yo. Donk, si Trump ta vle pran desizyon sa yo, li dwe dabò montre otorizasyon ke l resevwa nan men Kongrè ki klè pou l pran desizyon sa yo. Majorite jij yo deklare yo pa kwè ke Prezidan an li menm li gen otorizasyon nan men Kongrè pou l pran desizyon sa yo. Menm lè Kongrè ta deside pou l lèse Prezidan an fè sa ke l vle, men li pa legal paske sa a se dwa Kongrè. Kongrè dwe pran otorizasyon li an men. Si l ta vle bay Trump li, fò Kongrè reyini ansanm pou yo pase yon lòt lwa, amande konstitisyon an pou livre dwa sa a a prezidan an. Men avan sa a fèt, Trump pa kapab avanse inilateralman san Kongrè pou l pran desizyon sa yo. Sa a pa legal, li pa konstitisyonèl, li p ap travay. Eske nou konprann? Prezidan an pa kapab inilateralman, avèk volonte pa l, pran de desizyon majè sou peyi a san Kongrè pa ba l otorizasyon sa a. Now, lòt gwoup la, yo menm tou, yo te bay pwòp opinyon pa yo tou. Yo montre poukisa yo pa dakò avèk majorite a. E yo bay prezidan an lòt fason ke l kapab mete tarif sou peyi a, fason ki legal, ke Kongrè deja apwouve. E medam e mesye, akoz de bagay sa yo, me sa Prezidan Trump li menm,

Nan opinyon ke minorite a te ekri, an palan de twa jij sa yo ki te vote pou li a, yo montre l kisa l ka fè altènativman pou l ta mete tarif sou peyi sa yo. Li kapab mete anbago, li kapab mete limit sou komès, men li pa kapab chaje lajan pou bagay sa yo. Poukisa? Paske, medam e mesye, tarif se yon taks kont pèp ameriken an, malgre jij sa yo, yo ta vle bay Trump otorizasyon an, men yo pa kapab, paske lalwa deklare, si w pwal ranmase revni, si w pwal ranmase lajan nan men pèp la, sa se yon taks ke l ye, nan sans sa, kongrè dwe reyini ansanm pou yo vote, pou yo dakò pou yo mete taks sa a sou pèp la, paske tarif se yon taks. Men, yo di prezidan an, li kapab gen de lwa ki bay prezidan sa a dwa pou l fè sa. Men bagay sa yo, yo pa gen revni nan yo, paske lajan se Kongrè ki kontwole bagay sa a. Sa vle di, malgre ou tande Trump ap deklare li gen plis pouvwa kounye a la a, li ka fè sa ke l vle, se pa vre. Paske menm lwa sa yo ke l pral pase a, ke l deja kòmanse pase yo, li ka sèlman kenbe yo an efè pou sèlman 150 jou. Apre sa, fò l parèt devan Kongrè pou Kongrè ba l otorizasyon. An reyalite, vrèman, se yon bagay ki frape prezidan an seryezman. Men, sou Newsmax, ki se yon medya konsèvativ, yo t ap kalkile ki opsyon prezidan an gen kounye a la a pandan ke Kou Siprèm kraze tarif la.

Ou genyen kontwòl chanm dè depite. Ou gen kontwòl sena. Poukisa ou pa mande repibliken yo pou yo ba w otorizasyon pou w mete tarif? Gen de rezon Trump pap janm fè sa. Premyèman, Trump pa renmen mande pèsonn pou anyen. An un sans, li vle kenbe pèsona ke l se yon gwo prezidan. li gen tout pouvwa. Dezyèmman li konnen trè byen ke tarif pa popilè menm pami lè repibliken. Anpil repibliken pa ta vle montre ke yo pral vote pou mete tarif sou pèp la. Donk li pa popilè. Trump konnen trè byen se pa tout repibliken kap vle vote pou bagay sa a.

will be able to take in tariffs, more tariffs. Yo mande misye, Poukisa ou pa travay ak Kongrè? Li deklare, Mwen pa vle fè sa. Mwen deja gen pouvwa a deja pou m fè l. Nan sans sa a, li pa vle pase nan chemen Kongrè. Sa ke m pral fè la a, l ap un peu konplike, men m pral fè l kanmenm. Olye ke l travay avèk Kongrè, li prefere pran chemen konplike a. Paske sa ke l pral fè la yo, se bagay konplike. Paske kòm mwen di n deja, desizyon ke l pral pran an, nan yon seksyon nan lwa a ki ba l otorizasyon, m kwè seksyon 122, li sèlman ba li otorizasyon pou 150 jou. Chak 150 jou, Trump dwe parèt devan Kongrè pou l mande l re-otorizasyon. Donk, kèlkeswa kote ke l pase, alafen, li dwe travay ak Kongrè. Men, li pa vle fè l, li vle kontinye. An nou tande ki plan Prezidan Trump genyen pou l deal avèk sitiyasyon sa a. The president responding to the news saying that he is imposing an additional ten percent global tariff across the board effective immediately under Section one hundred and twenty two. Malgre jounalis fin pale avè l, mande l poukisa l pa travay avèk Kongrè, Trump deklare li pap travay avèk Kongrè. Okontrè, li enpoze yon lòt 10 pousan tarif anba yon seksyon 122 nan konstitisyon peyi a. Men kòm mwen deja esplike nou, lwa sa a, li sèlman gen efè pou 150 jou. Today I will sign an order to impose a ten percent global tariff under section 122 over and above Today I will sign an order to impose. Effective immediately under section 122. Malgre ke Kou Siprèm kraze tarif li a. e msye gen chans pou l ta parèt devan Kongrè, paske li gen kontwòl tou de chanm yo, men l refize. E olye ke l travay avèk Kongrè, li deside pou l al enpoze yon lòt 10 pousan tarif sou mond lan. Sa vle di ke msye montre ke, m p ap travay avèk Kongrè, m ap fè sa ke m vle. Today I will sign an order to impose a ten percent global tariff under Section 122, over and above our normal tariffs already being charged. Li enpoze yon lòt 10 pousan tarif globalman sou tout peyi. Now, m pral montre nou kote ke sa ke l fè la a, se yon swisid ke l ye, non sèlman pou tèt pa l, men pou lè Repibliken. Paske, Si ou konprann sa k ap pase jodi an la Ozetazini, kè repibliken sote. Eleksyon pral fèt an novanm, kote ke repibliken konnen trè byen yo pral pèdi anpil. Desizyon ke Kou Siprèm pran pou l elimine tarif sa yo, se te yon souf pou lè repibliken, paske tarif la li fè pri bagay ap monte. Donk, Trump, bò kote pa l, ta dwe fè silans, tann, men non, se pa sa ke l fè. L ale li enpoze yon lòt 10 pousan tarif sou mond lan ankò. Kounya la a, kòman Repibliken yo pral fè defann sitiyasyon sa a? Paske, yon bò kote fò yo sipòte prezidan an, Men yon lòt kote, yo genyen pral nan eleksyon novanm e bagay sa li pa popilè. Plis pase 60 pousan pèp ameriken rayi tarif sa. Donk, medam e mesye, m sot di nou, desizyon ke Kou Siprèm pran, se te yon favè ke l te pou lè repibliken e Donald Trump. Men l pa konnen kijan pou l itilize l. Ògèy nan kè l fè l pa ka pran yon bagay ki t ap bon pou li. Paske, ban m esplike nou, Trump deklare li pral chanje Lèzetazini avèk tarif. Donk, si ke tarif la te kontinye, li pa travay, se te fot li ke li ye. Men, jodi an la, si Kou Siprèm elimine tarif la, Trump gen yon eskiz, li te kapab di, tout bagay t ap mache, men paske Kou Siprèm kraze tarif la, se koz sa ki fè peyi a nan eta ke li ye a. Men, olye ke l aksepte pou l pran avantaj sa a, li kontinye batay kote ke l di li pral kòmanse enpoze plis tarif sou mond lan. Nan sosyal medya, me sa Trump te deklare, li di ke manm Kou Siprèm sa yo ki vote kont tarif nou an, yo dwe wont e desizyon ke yo pran an li redikil men nou pral kòmanse pou nou reajiste nou e nou pral pran plis lajan toujou. Paske nan tèt Trump, li panse vrèman, se lajan lap ranmase pou peyi Dèzetazini. Malgre pèp la li menm li pa renmen tarif, li kont tarif, li pa popilè, men prezidan an nan tèt pa l, li kwè tarif la se li menm kap travay. Pandansetan, majorite pèp ameriken deklare yo pa vle tarif la. paske tarif la li pa bon pou yo. Nou genyen prezidan Emmanuel Macron de la France apre ke misye tande ke kou suprèm dè Etazini elimine tarif Trump lan men sa ke misye deklare desizyon sa ke kou suprèm pran sou tarif la reanfòse tchèk nan sistèm demokratik la. Sa vle di daprè Emmanuel Macron, desizyon sa ke jij yo pran an montre ke sistèm demokratik Ozetazini toujou vivan. Sa vle di, yon prezidan, li pa gen fòs inilateralman pou l fè sa ke l vle nan yon sistèm demokratik. Medam e mesye, sa k pase la a, li enpòtan. Li enpòtan pou l montre ke finalman, lè jij nan Kou Siprèm kòmanse konprann responsabilite yo, yo pa kapab konplètman bay prezidan tout pouvwa ke l bezwen, paske nou nan yon sistèm demokratik. E jodi an la a, yo kòmanse montre Kongrè Dèzetazini gen yon responsabilite pou l pran kontwòl pwisans li e kontwole sa Trump kapab fè avèk sa ke l pa kapab fè. Men frè m, li p ap fasil. Paske pandan ke n ap pale la a, Trump poko deklare kijan ke l pral retounen lajan ke l ranmase nan men moun sa yo. Paske anpil lajan dwe retounen. Donk nou pral tande anpil ka pwal devan tribinal Lèzetazini pou kapab fòse rejim sa a pou l retounen tout lajan ke l pran nan men pèp ameriken an. Non pa m se Abner Gelin pou Haitian Public Media pase yon trè bòn journe Bondye beni w babay.